Lap defann pòch li, lap defann kòb li, petèt li pat an bòn pozisyon poul t antre nan gouvènman prezidan Jovenel la, ebyen li te li se youn nan moun ki te vote, li menm avèk Nenel Cassy se 2 pi gwo moun ki te kanpe nan lari a pèp la ki te di ke barikad yo se avni yo, boule machin nan se avni yo, Kraze ti biznis pèp ayisyen an se avni yo, mete zam nan men bandi yo ebyen se sa ki avni jenès la ebyen jodi a la pèp la kòm li wè jij de pè yo ap dòmi petèt depite yo ankò se yo menm kap vin defann bandi la ebyen yap dòmi yo pa fè travay pèp la ebyen kòm pèp la li menm li pa egare li wè ebyen li kòmanse mache pran bandi. ki nan pli wo nivo yo ebyen nou gon depite la ki kanpe anfas pèp la la ebyen mwen menm kòm youn nan medya an liy mwen jije bon pou m kòmanse idantifye moun sa yo ki kanpe anfas batay pèp la. Nou gen Alfredo Antoine, se youn nan moun ki kanpe an fas batay pèp la la, ebyen ki ta fè yon gwo deklarasyon an favè André Michel, li ta di pa gen oken moun ki gen otorizasyon pou fè vyolans sou yon sitwayen pou pozisyon politik li. Moun kap preche vyolans yo sispann nan demokrasi. Chak moun gen libète pawòl yo depi yo respekte lalwa, vyolans pa fè sans. M dakò avè w men se si ou menm kòm depite ou te pran responsablite w pou te bay ti pèp sa jistis avèk moun kap vòlè lajan peyi a m tap dakò avè w se lè jij yo yo menm yo te bay Jovenel Moïse jistis ki mouri ki mouri avèk moun sa yo ki tap preche vyolans Ou pat janm sote yon nòt kòm moun ki tap sipòte prezidan Jovenel. Nou gen yon moun ki te kanpe bò pèp la ki se Bilolo Kongo, nou pral tande kòman Bilolo Kongo li menm li te reyaji bò kote pèp la e Rockstar peyi a li menm ki te kanpe bò kot pèp la tou. Nap viv nan reziyen toujou. Nou pa mache pran nèg sa yo. Antouka ann tande vòlè sa ankò e ann tande André Michel vòlè.

E gen yon seri de moun ki pran momo vandredi swa yo bimen Andre Michel nan Asou Rooftop nan Petyonvil lal kale boundal. Donk gon nèg, yon nèg pam ki pran momo li manyen ti Andre pou pèp la. E map mande se pa ti Andre sèlman pou nou manyen. Tout nèg ki enpoze peyi sa mache fòk yo manyen yo tou. Mwen di sak fè nou rive nan dimansyon sa se paske nou son pèp ki lach. Enben pitit gason m ki demen Andre Michel la, m fyè de ou. Paske jounen jodi a pèsonn pa wè eta peyi sa, pèsonn pa wè mizè pèp sa ap pase. Tout moun fèmen dan yo, tout moun fèmen fèy bèk yo. Yap manje lajan chango. E Ayiti se peyi chango depi w manje lajan chango wap peye l d'une façon ou d'une autre. Enben jounen an ti Andre, yo manyen w, ou bay san. Enben san pèp la kap koule nan Matisan, san pèp la kap koule nan Gran Ravin, san pèp la kap koule Kwadèboukè, san pèp la kap koule nan Santo. Jounen jodi a ou o pouvwa, ou timon dè zafè, ou pa janm ouvri dyòl ou. Pou di anyen. Men gon komisè la ki mande 500 moun pou yo bal poul ranje ma. Tande koze!
Tande koze! Ki janm reponn. La n pral pale! Mouri moun ap tonbe.
Jean Paul met chofè kò kale kò. E pa ou sèlman yo pral manyen. Depi se kote nou wè nèg politik sa yo, nèg ki enpoze peyi a ma. Mare yo, bat yo! Menm jan yo fè avèk André Michel nan aso a se pou nou bimenl, kase djòl li. Gyèt manman w André Michel. Nèg sa ap byen pale, misye rele Bilolo. Yon youn nan de Haiti m ka konte sou li antouka peyi a paka fini konsa nou gon vye senatè la menm 15 minit fransè l paka pale bon m pap di 15 minit 10 minit wi pou moutre w nan ki nivo peyi sa rive nèg yo sòt pase panyen pèsi se yo kap dirije w epi te komsi m pa kont nèg yo non men tout nèg ki gen lespri tout kouri wi tout nèg ki gen lespri yo tout pè wi. Tout nèg ki gen lespri yo tout pè nèg sòt yo paske nèg sòt ap ba w presyon, yo gen poud nan pòch yo, ou menm ki ka itil peyi yon bagay ou kouri wale. E nòmal pou nèg sòt ap dirije nou. E nòmal pou nèg sòt kenbe peyi sa nan gòj ap dirije nou, yon peyi tout moun grangou ladann. Si pèp sa pap jwe vre, si kòm si si pèp sa a vle vre, Andre Michel, Nenel Cassy, yon pakèt gen yon pakèt toujou, yon pakèt vòlè toujou, nèg sa yo e yo pou n boule yo. E yo kraze peyi a wi. Jovenel Moise pat yon move prezidan vre non. Se kom si se moun sot met sa nan tet nou wi. Nou menm pèp ayisyen nou sot anpil. Nou tout ap rele si Jovenel pa ale map mouri wo. M wè video sa. Si Jovenel pa ale map mouri wo. Pandan Jovenel ap goumen pou l chanje sistèm nan. Men nou menm se pat nan sa n te kwè. Nou kwè nan enbesil sa yo k ap ba nou manti, Nenel Cassy, vòlè sa a, ke mande Bondye m pèdi tout sa m posede. Si m te nan Karayibe m t ap tiye vòlè sa a. M t ap fou yon boutèy anndan vòlè sa a. Nou tiye kay chyen sal sa yo. Lè yo kraze yon peyi konsa, dyaspora pa ka vin pran plezi nan peyi a. Moun pa ka fè anyen. Peyi a sal, li fini. Lè a jèn anpil. Peyi a sal li fini. Pa gen moun ki ka fè anyen non peyi. Ou pa ka fè anyen non peyi. Tout sa w fè gang vin anvayi w. Pou w ouvè fò nèg peye. Tout sa w fè fò nèg peye. Men nèg sa yo, gang sa yo. Kiyès ki kreye yo? Nèg a zam sa yo. Lasalin, Gran Ravin, Tibwa, tout nèg zòt kiyès ki kreye yo? Nèg sa yo kiyès ki kreye yo? E nèg sa yo. Paske nèg sa yo pa gen kòb sa pou yo achte AK-47. Nèg sa yo pa gen kòb pou yo fè sa yo fè nan peyi a la. Kote nèg yo jwenn kòb pou yo achte bal? Kote nèg sa yo jwenn kòb pou yo achte bal epi vye André Michel nou kite fatra sa a ap mache sou moun nou pa tiye vòlè sa a? On peyi fini konsa. Nou pa rete anyen non peyi ankò, diaspora pa ka antre, ou pa anyen non peyi, tout moun grangou, tout moun wè nwa, tout moun pè moun. Depi fè 6 zè la tout moun antre lakay yo, tout moun ap kouri pou antre. Tout moun ap kouri poukisa? Ou pa vle yo kidnape w. Ou pa vle gen anyen rive w. Mezanmi lè m al an Ayiti la, lè konsa e dòmi m ap dòmi wi. M ap pase nan Taïge, pa gen Taïge ankò, pa gen Ariz ankò. Tout bagay sa yo fèmen, pa gen club pa gen anyen ankò. Ou pa gon goud ou grangou. Ou pa konn ou pa kiyès kap vin la pou yo kidnape w. Kounye a nan tout chak nan chak zòn gon chèf gang, tout nèg ap dirije poukisa nèg yo grangou. Nèg yo tande byen mesye, se mwen ki gen mikwo sa nan bouch mwen la, si m pa pale kiyès ki pral pale la? Mikwo sa se mikwo pèp la, se mikwo moun grangou yo, si m pa di yon mo ladann la, kiyès ki pral pale la? On peyi chaje vòlè ladann, nèg yo vòlè kòb moun yo vle, nèg yo fè sa yo vle. Andre Michel sou moun toujou. Andre Michel sou moun toujou. Andre Michel, Nenel Cassy, kòl lòt lòt lòt vye vòlè a, Steven Benoît masisi. Gwo masisi nan lagou Petyonvil. Steve vin denonse gwo masisi nan lakou Petyonvil. Map di nou sa Clyde Saint Juste, kem mande Bondye m pèdi tout, m pèdi tout sam posede, m pap janm pè nou isyè la. Bann chyen sal, map viv Québec, m paka pè nou, nou paka fin a peyi a konsa. Vakans pral rive la kounya la, map panse, map panse kotem pral boule kòb. M ka al Dubai, oubyen m ka fon lòt kote, m fon lòt bagay. Lè pitit madanm mwen la, m ap panse m pa ka al ann Ayiti, m al kale kò m. Se Ayiti m gen enpòtans. Se Ayiti yon nèg ap gade w avèk yon vye tenis nan pye w. Bon e sa ki te mele bounda w? Yon nèg gen nenpòt sak nan pye l la, kiyès ki pral gade w? Ki te mele bounda w isi a la? Ou gen tout bagay, kiyès ki pral gade w? Mwen m pa bò ayisyen la a. M gen 300 kanadyen la a. E grenn bèt nan mouda m pran 300 kanadyen? Québec la m gen 3 zè kanadyen la e grenn met nan moudam gen 3 zè kanadyen elikoptè m gen sou tèt kay mwen la e bon jwèt li ye elikoptè m achte la m met sou tèt kay mwen la e bon jwèt li ye on peyi pa ka fini konsa la jenès dekouraje moun pap regle anyen nan peyi tout moun grangou tout moun ap mande mandyan tounen la tout moun ap mande tout moun ap mande tout moun grangou e pa fòt li. Vye Steven Belon masisi, gwo masisi nan lakou Petyonvil. E mwen kap pale la, e mwen kap pale towo a, Jimmy Danger. Steven Benoit gwo masisi, e nèg sa yo konn boule. Nenel Cassy, Steven Benoit, lòt vòlè a, lòt vòlè Gonayiv la. Ke misye gen nan kò, vye vòlè sa a. Al pou nèg, se nèg sa ou te di lè Jovenel ale, peyi ap dous kou siwo. Se nèg sa yo pou nou pran la, pou nou boule yo. Al chèche yo boule yo. Fè yo bay peyi a dous. Nèg yo di w depi Jovenel mouri, peyi sa depi depi Jovenel ale la peyi a dous. Pandan Jovenel mouri la, peyi a pi mal 50 fwa. Peyi a pi mal. Pa gen anyen, moun pa fonksyone, tout moun grangou, tout moun pè moun, moun pap manje. Si w pa gon vye dyaspora la, e vòlè pou vòlè. Lè trè enpòtan, isi a la, isi a la, w ap viv, ou pa gon dyaspora la kòm bakòp ou la, ou mouri. Vye vòlè k rele Youri a, se boule vòlè sa yo. Se nèg sa yo k kraze peyi a, si pèp ayisyen entèlijan, boule vòlè sa yo. Youri, e vye to k rele Steven Benoît masisi, pran masisi sa boule l, Steven Benoît masisi boule nèg sa yo. Boule vòlè sa yo. Andre Michel, Andre Michel, lòt ki rele Henri, boule kaka sa yo. E vòlè gen, mesye peyi a pa ka fini konsa mesye. Jèn gason nan mawon, tout moun grangou. Tout moun grangou non peyi. Ti boutèy kleren la nan 250 goud. Ti boutèy wonm plat. Boutèy wonm plat la wi. Y ap vande m plat wi. Yo di w ak sa. E pa gen 4000 moun k ap bwè plat. Mwen k fè cho isi. E mwen k moute lè m annik desann li. M di nou sa klè isyè la. Mwen k fè cho isi. Mwen k moute lè m annik desann li. 4000 moun k ap bwè plat. M poko menm parle menm. La mesye. Mwen menm Jimmy Danger, mwen menm Jimmy Danger, peyi sa a, m pa ka kite l fini konsa. Don Kato vòlè, tout esè vòlè, boule vòlè sa yo. Ke m mande Bondye m pèdi tout sa m posede, ke mikwo sa m dekonekte l demen maten. Fòk peyi sa a pran souf. Fòk peyi sa a, fòk nèg yo lage peyi a. Peyi a merite tout sa. Yon staf vòlè, Jovenel Moïse mouri m pa gen pwoblèm, nèg yo tiye Jovenel Moïse kòm si pèp nou an tèlman sòt e menm jan avèk pèp nou an ki renmen m la yap fè yon jan pou n rayi m nou menm nou menm kòm pèp sòt nap rayi Jimmy Danje yap fè yon jan pou yo rayi pou nou rayi m yap kòm si yap kòm si yap pale tenten de Jimmy Danje pou nou ka rayi Jimmy Danje. Men nou menm kòm pèp zòt avèk sa a pandan Lè m mouri konnen m pral kriye Oh si wikenn sa a Ti Jimmy Danger te la wikenn mwen t ap bèl Fò n jwè sa Nou wè Jovenel Moïse mouri Pa gen jistis pou ti nèg nwè Depi w se ti nèg nwè pa gen jistis pou ou Pandan Jovenel Moïse mouri a la kiyès yo arete Banm yon moun la yo arete. Banm de twa kat senk moun la yo arete. Depi ou mouri ou mouri nèt. Jovenel mouri san jistis. Pandan vye chyen sal sa yo, vye kòm vye chyen sal Andre Michel nan tout pwogram li sendomeng li pral achte kay li misye alèz. Ou pa wè depi lè Andre Michel vin jwenn sal tap chache a nèg yo te rayi Jovenel Moïse poukisa? Kòm yon ti ayisyen tèt grenn ki prezidan. Pandan Jovenel Moise tap ban nèg sa yo plas, tap di mesye ann kite peyi a mache, ki plas ou vle? Banm baw plas sa. Nèg yo pat janm vle negosye. Men kounye a Jovenel Moise mouri, Nenel Cassy gen plas, André Michel fatra gen plas, wè la pa janm gen manifestasyon ankò. Ou pa janm tande manifestasyon ankò. M pa tchoute politik, m pa nan politik, cho sa nou pa nan politik, men si m pa kale zye nou, pandan m gen 4 mil moun, m gen 8 mil moun la, m gen 4 mil moun la sou speaker. M gen 4000 moun sou speaker. Le monde ap tandem la. Mesye peyi a paka fini konsa. Jenès la paka fini konsa. Yon jenès grangou. Yon jenès tout espwa l se zam. Lè m tap grandi nan Petyonvil, tout espwa jenès la se te foutbòl. Ou va jwe foutbòl, lè w fin jwe foutbòl, ou pral tcheke ti fanm, lekòl, foutbòl, fanm. E sa l te ye. La tout espwa nèg nan gete yo la se gwo zam. Kote w jwenn kòb sa pou achte l? Panse avan nap joure. Kote nèg jwenn kòb yo achte zam. Kisa pèp ayisyen gen bon ayisyen. Yon gwo mèsi avèk chak grenn moun ki te rete gade videyo sa jiska la fen men sof sa map di li pa posib pou se ti milat yo ki kòmanse wè ke André Michel li menm li fè peyi sa mal mwen sou kèn moun ke n pral pran m pa konn si se Nenel Cassy m pa konn si se PM lan ebyen se va nou menm Ti tèt grenn yo ki va mache pran yo. Operasyon mache pran yo nap tounen demen pou yon lòt video ki pral pi enteresan ke video sa a tchaw tchaw a la pwochèn.